Bonjou tout moun kòman nou ye maten an nonm se Wally Polyte mwen vle pran ti tan tou piti poum ka fon pale avè nou sou kèlke pwen ke mwen gen nan pansem em panse ki vrèman enpòtan pou nasyon an pou pèp ayisyen kap viv patou nan mond lan tande e konprann depi mwen piti mwen leve mwen toujou ap tande yon sèl istwa kote ke se lòt nasyon ki fè ayiti pòv se lòt gwo peyi yo ka met pye sou kou ayiti m konprann bagay sa m konprann ke ayiti te nan esklavaj sa yon bagay klè m konprann sa Sa nou pa ka bliye l. Men, nou nan ane 2017, jodi a. Ane 2017 la, se ke nou gen ki bann Ayisyen ki edike, ki ap viv patou nan mond lan. M pa kwè Ayiti pòv paske se lòt nasyon ki kenbe l. M pa kwè nan teyori sa a. Mwen kwè ke Ayiti pòv nan moman sa la n ap viv la la, se paske pèp Ayisyen li menm li divize. Paske pèp ayisyen li menm ki gen kòb la, pèp ayisyen ki gen konesans la li menm, li pa vle met tèt ansanm pou l ranje peyi a. Se yon bagay senp. Ayisyen ki edike a, sa ki gen kòman gouvènman an dwe fonksyone a, li pa al nan eleksyon. Li chita lap kritike lòt moun ki pa janm konn anyen menm ki al poze kandidati pou majistra, senatè, depite. Li chita dèyè lap kritike moun sa yo kap fè efò pou al pou devlope peyi a. Menm lè ke moun nan li menm li pa fòme vrèman, li pa gon edikasyon entènasyonal kote ke moun nan kapab devlope peyi a. Men bon at least moun sa li menm li fè yon efò pou lal poze kandidati l. Ou menm ki edike a, ou menm ki konn sa k rele gouvènman, ou menm ki konn sa k rele devlopman, ou pa janm poze kandidati w. Sè ke m panse li lè pou n pou n pa ase ba tèt nou manti. Si ou edike, ou konn sa k rele devlopman, ou pale menm 50 lang, w ap viv nan peyi etranje, oswa viv Ayiti, poukisa ou pa al poze kandidati pa w? Poukisa ou pa al dèyè eseye devlope peyi a? Poukisa ou kite bon lòt moun ki banm ki pa konn anyen ap poze kandidati yo epi tou menm ou la pou w kritike yo? Sa rele ipokrizi. Fon sispann ak bay teyori ke se lòt gwo peyi kap met kou sou pye sou Ayiti. Menm lè ke yo mete, menm lè ke lòt peyi ap defann enterè pa yo, ou konprann? Ou ka di kon lòt gwo peyi ap defann enterè pa l, li pa nan enterè Ayiti, li pap devlope, li pa pral dèyè devlope Ayiti. Men se pa vrèman ke se yo menm vrèman kap met pye sou kou Ayiti. Fòk nou sispann ba tèt nou manti. Fòk nou ka reveye nan rèv sa n ap reveye a. Konprann? Reyalite a se kisa l ye? Se ou menm avè m, ou menm Ayisyen an ki fèt Ayiti a, pou leve tèt nou, reveye nan rèv ke nou ye a, epi pou nou met tèt nou ansanm pou nou ranje peyi an. Si chak moun ap fè afè pa yo, chak moun ap pale anpil, youn pa vle met tèt, nou youn nou pa vle met tèt nou ansanm pou nou travay ansanm, kòman ke n ap fè reve kole pou nou reveye an? Pou gon gouvènman ki solid, pou gon moun ki ka dirije peyi a byen, pou gon pou gon ansanb de moun ki kapab retire peyi a kote l soti, kote l ye la jodi an. Se nou menm ki edike a wi, se nou menm jèn peyi a wi ki pou met men ansanm pou leve peyi a kote l ye a. Si nou tout ap fè afè pa nou, nou nan pa ka met tèt ansanm, kòman nou espere, kòman nou espere ke peyi a devle, pral devlope? Se bagay senp yo ye, fòk nou pa bay tèt nou manti ankò. M panse ke mwen menm, mwen te reveye depi aprè tranbleman de tè la te pase a, kote ke nou gen anpil anpil Ayisyen ki mouri, konprann? Lè w ap gade pou wè, Avan tranbleman de tè la, yon ekip bann ayisyen t ap viv anba tant, yon ekip bann ayisyen t ap viv nan ti kay prèske tou kraze, nan ti kay avèk katon. Moun, anken moun pa t di anyen. Tout ayisyen t ap dòmi, pa t gen moun ki te di anyen. Ou konprann? M panse mwen menm aprè gwo tranbleman de tè sa a, kote ke nou wè tout sa ki te pase a, Nou wè kòman yo te mouri, nou wè kòman yo tap soufri, konbyen jou yo pat menm ka manje m se ameriken sèl gwo peyi kap vin pot ti manje ba yo, kap pot ti kap pot ti tant ba yo kouvri. Gouvènman gouvènman nou pat menm ka fè anyen pou yo. Tèlman gouvènman li an li li te enkapab. Pou jis kounya gouvènman an kapab. Mwen depi aprè 32 zan sa mwen mwen ouvè je m. M reve m di ke m pa dòmi ankò. Fò m travay nan yon fason ke pou m ede pèp la, fò m travay nan yon fason ke pou mwen pou m wè si m ka chanje yon bagay. Men si gwo evènman sa te pase, li tiye tout moun sa yo. Pou jis kounye a, jèn ayisyen an, jenès ayisyen an ki patou nan mond la ap dòmi toujou. Moun ki nan gouvènman yo ap dòmi toujou, pou jis kounye a yo pa menm ka fè yon bagay pou yo ranje peyi a. E tou nap lage dwèt sou lòt peyi moun kap di se lòt peyi moun kap kraze peyi a. Se nou menm, se nou menm menm Ayisyen an. Kilè nou ap reveye? Se kilè nap pran desten peyi a an men poun di ke ann mete tèt ansanm poun ranje peyi a? Fòk nou ka poze tèt nou kesyon sa yo. An reyalite se sa tout Ayisyen dwe tande, Ayisyen an dwe kòmanse ap lage dwèt sou tèt pal. Se pa lwen dwèt sou tèt gwo peyi k ap kraze peyi a non. Ou menm, kòm yon jenn Ayisyen, ou menm kòm yon ki nan gouvènman an, ou menm kòm yon moun, yon òm dafè oswa yon òm politik, se ki sa w fè pou peyi a devlope? Se ki kolaborasyon w te fè ak yon lòt moun pou w ranje peyi a? Mwen kwè se la nou dwe kòmanse. Fòk nou kòmanse ka gade tèt nou avan, mande tèt nou ki sa n ap fè pou peyi a devlope. Paske mwen menm kòm yon jenn Ayisyen, mwen edike, m al lekòl, m gen degre, Gen menm milyon, dè milye Ayisyen ki nan mond lan, Ayiti, lòt pi lòt gwo peyi yo ki edike tou. Sa fè yo pa met tèt yo ansanm pou yo ranje peyi a? Tout konesans sa nou genyen an, nou al nan tout gwo inivèsite, nou gen tout gwo degre, mastè degre, bachelè degre, tout bagay sa yo. Sa fè n pa ka met tèt nou ansanm pou nou ranje peyi a? Atis yo, doktè yo, pastè yo, Sa fè nou pa ka met tèt nou ansanm pou nou aji peyi a. Pou sa nap blame lòt gwo peyi, nap di se lòt peyi kap met pye sou kou Ayiti. Ki sa nou te fè pou nou te retire Ayiti anba pye lòt gwo peyi yo? Depi ki lè nou te pran telefòn, nou depi ki lè nou te fè yon videyo pou nou defann enterè Ayiti? Depi ki lè nou t al fè yon bagay pou nou te defann enterè Ayiti? Se pa lè bagay la rive, se pa lè gen yon pwoblèm pou n ap rele anmwey nou se Ayiti n se Ayiti o Ayiti a pas mizè. Se chak jou pou n travay ansanm, pou n met tèt nou ansanm, pou n wè kòman n te ka devlope peyi a, pou n wè kòman n te ka amelyore vi moun yo. Plen opòtinite, plen fason ke nou te ka met ansanm pou n ranje peyi a. Men nou tout la deside fè afè pa nou. Konprann? Nou tout la deside fè afè pa nou, nou tout la deside ap chache pwòp enterè pa nou. Kit ou ekip bann moun ki pa konn anyen al poze kandidati, vin prezidan, vin fè tout bagay, vin senatè, vin depite. Epi nou menm ki edike a nou menm nou chita n ap pale anpil. Nou menm ki edike a nou chita n ap di se lòt gwo peyi k ap kraze peyi a. M panse ke li lè etan nou menm, jèn Ayisyen yo k ap viv patou nan mond lan, pastè yo, doktè yo, avoka yo, tout moun nèt met tèt nou ansanm, chache yon bagay an komen ki se Ayiti pou n devlope peyi an. Nou pa ka ap languiè sou lòt gwo peyi ankò. Tan sa pase lontan. Depi lè m te timoun, depi lè m te tou piti, m te konn ap tande pawòl sa yo. Jounen jodi a m byen kwè fòk nou ka konnen ke nou menm kòm pèp Ayisyen nou pa sòt, nou pa egare, Ou panse se sèlman divizyon k ap tiye nou? Se divizyon sèlman? Nou edike, nou fòme, nou gen konesans ki kapab devlope peyi a. Byen ke li lè li tan pou nou kòmanse met bagay sa yo an aplikasyon, epi nou menm pou nou kòmanse kenbe gouvènman an accountable. Sa vrèman enpòtan. Mwen, dènyèman mwen ekri yon 10 ti pwen sou Facebook kote ke mwen ta pale de men ki sa yon gouvènman dwe fè. Nenpòt gouvènman ayisyen, m pa konn, li pa benyen ki te tèt kale lavalas, nenpòt sa l te ye. Nenpòt gouvènman, 10 ti bagay sou si l fè atlis 5 ladan yo, peyi a ap devlope. Se bagay konsa nou bezwen. Nou bezwen tankou, ok, ki sa n ka fè pou peyi a devlope? Ki sa nou bezwen? Èske tout moun yo konprann wòl yo nan sosyete a? Èske tout moun yo konnen ki sa yo dwe fè pou peyi a devlope? Pale anpil la, li bon vrèman, men èske w ap travay nan yon fason ke pou mete peyi a sou ray oswa sou wout devlopman? Se sa m byen kwè ke peyi a bezwen. Peyi a bezwen bagay ki ka devlope l. Peyi a bezwen teknoloji, li bezwen konesans, li bezwen moun k ap travay pou peyi a. Ou gen konbyen milyon jèn oswa konbyen jèn Ayiti ki leve chak jou? Sa ou fè pou peyi a? Ou gen konbyen granmoun k ap jwe kat tout lajounen? Ki sa yo fè pou peyi a devlope? Ki travay yo fè? Fòk nou poze tèt nou kesyon sa yo. Se pa sèlman lonje dwèt sou lòt peyi, se pa sèlman tankou pale anpil. Fòk nou travay ansanm, fòk nou devlope kèlke bagay ansanm. Kisa nou mande de gouvènman nou an? Tou nap tou di avi, viv Jovenel, peyi a se pou ou li ye, kale bouda w jan w vle, fè sa w vle nan peyi a, prezidan avi, men kisa w mande pou gouvènman an fè pou ou? Kijan ou kenbe gouvènman an accountable? Ki ekspektasyon ou de gouvènman an? Eske ou janm di gouvènman an men kisa ou ekspekte de li? Mwen kwè lè a rive, anpil Ayisyen ap dòmi, jan m di a, anpil Ayisyen ap dòmi. Kit se Ayisyen nan dyaspora, kit se Ayisyen Ayiti, yo tou y ap dòmi. Yo nan yon rèv, m pa konn, yo panse se yon Bondye ap sot nan syèl la vin ranje peyi a pou yo. Yo panse. Peyi etazini, kanada, la frans ap vin ranje peyi a pou yo. Fok nou ka reve nan rèv sa nap reve a. Li pap fèt. Se nou menm pou ki ranje peyi a. Mwen menm avèw. Ou menm kap gad video sa la jodi an, ou menm ki konnen ke ou menm ou dwe l ranje a peyi a, men ou toujou ap jwe toujou a, lè a rive pou reveye. Konprann? Lè a rive pou reveye. Paske, si mwen menm lè m te jèn, yo t ap di menm pawòl la. Jodi a m gen 32 zan, y ap di menm pawòl la. Lè m gen 60 an, sa k ap pase a 60 an? Lè m pral mouri, y ap rete menm pawòl la ankò? M panse ke pandan m vivan an, pandan ke mwen menm kounye a m jèn la, Bondye ban m ti souf la, m panse ke li enpòtan pou m di ou menm jèn Ayisyen an, ou menm Ayisyen ki nan dyaspora a, lè a rive pou nou met men ansanm pou nou ranje peyi nou. Lè a rive pou nou sispann blame lòt peyi pou sa k ap pase nan peyi nou an. Lè a rive pou nou kòmanse kenbe gouvènman nou an accountable. Lè a rive pou nou kòmanse ap pale ansanm, lè a rive pou nou kòmanse ap di sa ki nan panse nou, lè a rive pou nou kòmanse pataje konesans nou avèk pèp la, lè a rive pou nou di ke li lè pou machann yo pou machann yo ap vann sou pil fatra a, li lè pou elèv yo ap mache a pye al lekòl, li lè pou nou kòmanse devlope resous nou yo pou pèp la ka jwenn yon souf, pou pèp la ka jwenn manje, pou pèp la ka jwenn travay. Se bagay konsa nou bezwen. Politik se pa yon bagay vreman ki esansyèlman se li menm ki sèl gwo pwoblèm peyi a. Se tout moun fokis sou politik, politik, politik, politik. Ou pa ka manje politik la. Li bon pou politik la stab. Si w gen yon politik ki stab, peyi a ap devlope byen, moun ap vin envesti, m konprann sa. Men, politik se pa sèl pwoblèm peyi a. Medya ayisyen an, medya ayisyen ki, kit li se te nan dyaspora a, kit se te Ayiti, medya ayisyen an pa tèlman ede peyi a avanse. Medya ayisyen an pa ede Ayiti devlope nan okenn sans. Ou gon medya 40 pousan nan medya a, menm ou gon 80 pousan nan medya a, tout se politik y ap pale. Tout se bagay politik y ap pale.